Pati nan kò fi ki sanble pi eksite gason se pye avèk zòtèy. Menm mwen menm m sezi. Byenvini nan yon nouvo epizòd Koze Sikre kote nou gen pou n pale de bannann, de bibich, de relasyon an jeneral. Donk, de tout koze ki sikre. Jodi a nou pral pale sou yon sijè ke nou konnen men nou pa vrèman eseye apwofondi l. Nou pral pale de sa yo rele fetichisme. Bebe ki pati nan kòm ou plis renmen? Kòman sa?
Ki pati nan kòm ki plis eksite w?
Jenou. Jenou?
Wi.
Ou serye? Kisa?
E pa nan kò w li ye? Fetishis lan se lè yon pati nan kò yon moun pwovoke eksitasyon lakay ou. Gen moun ki konn menm al pi lwen, depi yon annik wè yon objè, pa egzanp yon biblo, li ka mete yo sou sa. Gen rechèch ki fèt sou sa, eseye devine ki pati nan kò yon fi ki pi eksite gason. M ap ban nou yon ti tan pou n reflechi. Ebyen pati nan kò fi ki sanble pi eksite gason se pye avèk zòtèy. Menm mwen menm m sezi. Men m pa ka di si se ap menm bagay la pou gason ayisyen. Paske nou poko fè etid sou sa. Na fè m konnen nan kòmantè yo. Ok, jan m di nou an, gason pran filin nan gade, touche, karese e menm niche pye fi a. Dèfwa menm depi fi a nik pase pye l sou pantalon nèg la, sa w tande a. Li prèt pou l esploze. Nan menm klasman an nou jwenn gason ki pran feeling nan pran sant kò fi. Apre sa nou jwenn bagay nou menm nou pi abitye ansanm avèk yo ki se, dada, tete e menm lonbrik. Nou tande! Lonbrik. Apre sa nou jwenn nen. M gen enpresyon nou jwenn tout ti pati nan kò fi. Cheri toutoun menm eksite m. Ou wè pou m pa wè w pou m pa sou sa. Men eske nou konnen fetichis lan pa ret la sèlman. Li ka depase kò fi a pou l rive nan rad fi a met sou li. Gen moun se soutyen, kilòt, chosèt. Se sa k fè gen medam lòt bò nou konn ki biznis yo fè? Yo ka mete yon kilòt jodi a, yo fè jounen ansanm avè l, apre sa yo mete l sou entènèt pou yo vann. Plis kilòt la fè plis tan sou fi a, plis li vann chè. Tout sa se paske gen gason ki imen pran sann bibich nan kilòt. Gen lòt gason, se nan abiman yo pran plezi, tankou lè fi a abiye tankou sekretè, polisye, pwofesè, eksetera. Men sa yo plis antre nan kad jwèt nou ka fè pou n pimante relasyon an. N ap gen pou n pale de sa nan yon lòt videyo. Ey! Nou konnen talon gen gwo efè sou majorite gason. Nou konn sou lè louboute pa vre? Ebyen se sou sa ki eksite gason yo kreyatè louboute an te pran woulib pou l kreye stil sa. Non sèlman li fè talan yo pwenti, sa ki fè tout fòm pye fi a parèt, epi li ajoute koulè wouj pa anba. Wouj, yon koulè yo konsidere kòm koulè pasyon, yon koulè depi fi mete kap atire rega tout gason. Kèt, e pa ti rim non! Men, kisa ki koz fetichis lan? Apre rechèch, nou jwenn fetichis lan se yon bagay ki kòmanse depi lè w timoun. Yon bagay ou wè ki te ka gen efè sou ou, ou vin grandi ansanm avè l jiskaske w womantize l nan yon sans. Nou ka pran egzanp Ronald, ki renmen jenou fi. Gendwa e lè l te tou piti, tou kout, se jenou sèlman l te konn wè. Sa tou vin bay rezilta sa jodi a. M te rasi vre wi lè m te piti. Men se pa sèl gason non ki gen sa nan tèt yo, fi tou wi. Gen fi depi yo wè nèg gwo, gwo pekto, yo mouye tout kilòt yo. Genyen se bab, genyen tou se zong. Kidonk, se pa yon move bagay an swa. Toutotan sa pa deranje moun, ou pa ta dwe wont tèt ou pou sa.